Gade fi pou rele l di w. Li ta dwe ap vin chante la. Gade pou w rele l. M ap tire w. Presyon w ap bay la wi. Presyon?
Ou ap gentan konnen si se presyon m ap bay. An konnen. M pi gran pase w. M pi gran pase w. E m bat li. E m fatige l ou menm ou pa te fè anyen. Presyon w ap fè bay la. Ou ap gentan konnen kisa m ap fè la. Ou ap gentan konnen. Ren pou ren.
Ou mèt rele l. Ou mèt rele bòs sa.

M ap ba w li, ren pou ren. On lòt di l ankò, m ap jwenn plis, w ap jwenn pi piti.
Bonswa madam. Bonswa.
Tanm sa sanble yon moun m konnen. Hey madam vini m pale w silvouplè.
Ebyen ok.

Mwen m konnen m gen grenn nan mouda m ou menm sa se ou Mèsi mesye a vin soti sou may nou pa tiye l li pap bon pou nou non Kom m pa pe di pou nou non pou ou men mwen menm m konnen m gen grenn nan mouda m mwen l pa ka fè mwen anyen Ou pa menm bezwen di sa ou pa konn sak Fania Non.
M konnen l. Men lè w rive anfas, ou ka febli, ou pa konn si w di sa. Men m kwè ke sa k parèt la. Se yon deal nou fè wi. Li te ban nou fè yon deal, nou fè deal la, l ap pot rès kòb la vini. Bon ok, pa gen pwoblèm, ban mwen wè.
Li jwenn nou, li jwenn nou, li wè mesye a, li wè mesye a ki koz a pale anpil sa.
Yo! Kòm ou te di nou pou nou tiye mesye a, nou tiye l wi. Skize m wi paske m deranje w sou wout ou. Paske m wè w sanble yon moun ke m rekonèt deja. Pa gen pwoblèm non. Se ki kote ou konn wè m? Bon mwen abite pi wo a. E pa madanm Kelly ou ye? Wi m soupe, sa map di paske m sonje m konn wè w deja. Men sa k pase w m wè w ou dezole w ap mache nan wout la tankou son moun ki pèdi yon fèy.
Bon m pa gen anyen non, m jis konsa. Hum, konsa, konsa menm tanp, e bon e pa konsa m konn wè tanperaman w non. Tanperaman w pa konn konsa, donk e pa konsa w ye. Ou ka jis pataje sa w gen ansanm avè m. Bon menm si m ta di w sa m gen, ke w pap ka ede m rezoud li. Prefere m pa di w. Bon, petèt m ka pa ka rezoud pwoblèm nan men m ka ba w yon konsèy ki ka soulaje w.
Pwoblèm mwen anpil. Pou m pa twò mize nan sa ke m vle di w, m se yon moun ki nan yon imilyasyon ki twòp pou mwen. Nou fini avèk mesye a wi. Kilè n ap jwenn kòb la menm? Ou byen di ki bò ou pral depoze li ou si nou pap ka jwenn ou kounye a. Non ebyen ou mèt depoze l yon kote nou menm n ap vin jwenn, n ap vin chèche li. Nou pa gen pwoblèm pou sa. Kilè? Demen si Dye vle? Ebyen pa gen pwoblèm. M ta swete ou di verite. Nan kilè? A dezè? Ebyen pa gen pwoblèm. M ta swete sa. Si li pa pote kob la vini jan misye pase a konsa nap fè pase. Bien ok.
Met fanm nan fanm ou a mwen menm pam nan doble. Bon li konnen se dandi nou ye miche pap prese kouri sou nou non. M pral wè w. Mwen menm ou pral wè.
Bon tout moun konn sak fania a.
Tankou ki fòm imilyasyon ke ou la dan konsa?
M gen yon pitit avèk mari m, men m te gen yon pwoblèm ki te pase m ansanm avè l depi nan renmen, men m te vin gen yon lòt ti patnè m te ansanm avè l, nou te jis rive nan yon bagay, men se pa paske nou te ansanm tankou jan de moun renmen, m te vin rive ansent pou li, lè m vin gade li pap fè anyen, li pap fè bi, li pap fè se. Kounya la m te vin rekonsilye a mari m, pa mennaj mwen nou vin marye. Lè nou vin marye, vant mwen kòmanse monte men m te toujou pè di l sa kòmsi pou l pa kite m. Paske m wè jèn gason an pa fè anyen. Depi pitit lan fin fèt, pitit lan vin yon ti jan grandi, e lè sa l vin deklare pitit la, l rantre l vòlè pitit la, li al avè l. Depi lè sa mari m lage dèyè m, li mete m deyò. Lage nan lari. Bon. Sa vreman tris wi. Bon, m panse ke ou ta sipoze al chache timoun nan paske moun nan pa t redi ansanm avè timoun nan depi nan gwosès jis sa rive akouche pou timoun nan vin grandi, l pa t sipoze fè sa.
Bon. M chèche pitit la. Pa gon kote m pa chèche nan tout peyi a pou m wè si m wè pitit la, m pa jwenn. M tèlman chèche pitit la, m vin santi m dekouraje, m vin santi m dezole. Sa fè si yon moun wè m nan lari, m tankou si yon moun ki san fanmi, m dezole. Se kòmsi m la m pa la. M lage nan lari. Enben se polis pou bay moun nan, e polis pou ba li. Sa k fè depi tan li pa t okipe timoun nan, kounye a l gen foli pou l okipe. E polis pou ba li pou fè bò timoun nan.

Eske ou manje?
Wi men jan tande m di w la se konsa men Se pa de kòb m a depanse la non men Avan m lage la men Gras a sè m lan Yo konnen m pa gen yon goud men Se gras m te gen yo kòmanse e pran kou men Se sè m lan ki fè tout manèv yo epi kay lage m men Bay vag menn, w anraje, sa valè kou m pran vap pale. Wi se bòpè ti nèg la, bòpè pitit mwen an ki fè ki ki ki te fè kidnape m nan wi misye.
Bon menm gen sa la. Se se yon timoun kote l ye la li pa gen papa, se mwen menm ki manman l, se mwen menm ki papa l paske papa l te te ki te lage l nan vant mwen depi lè m fin di konsa mwen ansent pou li, li di m konsa jete l paske li pa ka okipe timoun. men li se la se mwen menm ki konn ki fè tout bagay pou li depi m di pitit mwen al pran ti gout dlo pou manmi l al chèche l si m te jete l li pa tap ka fè sa ap gade pitit mwen pwòp pitit fi m men kòman l ye donk jou misye ta oze l li ta vin pran timoun sa san m pa konnen m gela ap mete men m nan san pase mwen pa jwe soufrans mwen tèlman anpil m pa konn kisa m fè ankò m bay polis deja anyen pa janm mache yo pa jwenn m. Polis yo pa byen fè travay yo. Yo pa byen fè travay yo. Si yo te rele polis ki gen polis nan polis yo tap fè travay la byen pou. Lè vin nan lari m pa konn kote map fè. Bay vag menn.
Wè ni medam sa yo. Ni misye. Yo poko konn kote yo gad.
Mike.
Gad la misye. Dale dale dale map pran dlo. Wè. Set up.

E m chita pandan nan wout la anba. Epi m kote a, epi medam yo parèt, yo fin salye m, yo mande m yon kolmado pou yo achte. O! Menm kote m ap esplike medam yo, m di bon, li deja midi, e men moun nan k ap vann nan se nan kay la yo rete, si m pa ta jere y ap vann. Y ap vann yo. Pandan m defann konsa m ap pale, se gade m gade, boub yo mare m frè m. O! Lè m gade sa, chaplèt frè m. M santi m dezole. M nan kay la, m pa byen. Jan m santi m ye, m oblije pran lari. Tout sa k nan panse m, se al pann tèt mwen. Paske m pa santi anyen bon pou mwen. O! Madam, ou fou oubyen ou anraje? Ou pa ka di pou yon senp bagay konsa ou pral pann tèt ou? Dayè, se mete fanm nan fòm ou pou w jwenn fason ke pou w twouve pitit ou. Al pann tèt ou pa meyè solisyon an. Li p ap pote okenn solisyon pou ou. Al pann tèt ou, timoun nan ap toujou rete ansanm avè l anpè. La se ou menm ki pou w travay, se ou menm ki pou w konn kisa pou w fè. Poul trouve timoun nan jan nèg la vle a poul baoul. Dam nan mande sam fè mnon se mesye a papa mari dam nan ki fè kidnape m nan wi 8000 dola ameriken m bay la nèg ki fè yo lage m. Ebyen mari w te gen lajan la menm. Ah bon chèf ou konn nou gen ti bras men an palan de sa se sèm nan k jere m monchè e misye menm nan menm moman m te li te sove. Retire lide sa nan tèt ou. M fè tout sa m konnen. Maji an wòch, maji an goumen pou m jwenn pitit la m pa ka jwenn. M pa konn kisa m fè ankò. Nèg la pa vle wè m. Nèg la menm mete kouto anba kou m pou l toufe m. Hum, tèt chaje. Mwen sa m te ka di w? E se retounen chita lakay ou, repanse pou wè sa w ka fè pou ou retwouve jwenn pitit la. Lè fini, pran konsilye ansanm avè m a ou. Bon m p ap tèlman rete non paske e bebe m te mennen ap fè ti mache, fò m ale. Bon ok.
Nan me pa gen problem non nan ale. Men mwen isit, men mwen isit, men mwen isit. Sa kap fèt? Nan anfòm wi. Sak tonbe menm. Bon, e janm te di nou an, m depoze kòb la deja sou kont Sou nimewo kont nou te di m nan. M gentan fin depoze tout kòb la. Koulye a, m bezwen asire m èske nou elimine misye tout bon. An an.
Ou te ban nou fè yon travay, nou elimine l. Bon, si w ta gade ou ta wè yon moun konsa nan lari, ou mèt leve kouri paske se zonbi l. Se sa.
Ou wè pou travay sa a nou ban mwen an, m ap ogmante kont nou. M ap depoze dimil dola pou nou ankò. M panse te sove.
M konnen m kite misye lakay la. E m te sòti m al kache yon bagay. Kounye a la se nan menm moman an tou medam yo pran m. M kite misye lakay la. Kounye a lage m lage la frè m. M chèche lakay m pa wè l. E m al kot sè m nan m pa wè l. Bon, tèt an m te cho la m pa gen kote fè. M nan m di gen lè se wout kay granmoun l al chèche l paske yo abitye fè sa deja. M panse se wout kay granmoun l al chèche. Kote w jwenn li la frè m?

fèt se pou yon rezon ou wè m te ka m tap chache motherfucker li te ka pat banm travay la jan m bezwen l la e wè kounya nou menm nou tiye misye e non sèlman waw medam anfen m mete respè devan non nou pa gen pwoblèm m prale e m deja di nou mèsi
pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm ok pa gen pwoblèm. Janm te wè Eva dènyèman lèl ta pral pote kòb la. Lè l di m bay sa m te grandman etone menm. Bon malerezman m pa t ka akonpanye l paske m malad nan pye menm. E sa w gen nan pye la? Ou te fè aksidan ak bas? Monchè se yon bal m pran nan pye menm. Ou sonje kouzen wi kouzen Lovebee a, kouzen ti dam doub te ansent pou mwen an? Monchè kouzen sa a te vin sèvi m lavi enposib. M kwaze misye a plizyè repriz men lè m wè chak m kwaze misye l ap menase m. M t al kote. Yon ansyen granmoun, m t ap pale de granmoun sa k rele Ton Pikèt, ki te konn fè de travay pou mwen lontan. Lè m rankontre misye, m di l bon, pou misye ban m yon bagay pou m pa pran bal, paske m sispèk Kouzen Lòvli sa a se yon sovaj misye ye. O! M ale, misye ban m yon bagay, yon mouchwa menn. Mwen ki konnen grenn mwen plen menm, m kwè sa ak patnè a frè m.

Nou gou! Nou gou sou yo la! Nap tann kob la men nou pap janm konnen non. Dimil sa. Ay byen pa ta bay bway nan disko pi ba a la. Al debouche de twa sèl vès men. Sa poze!
Amel pran pòz li la. Li panse l panse se konsa bagay la tap ye pou li. Se kob nap fè wi. Bon ou wè apre dimil lan lèn pral chèche pitit la avèl fòl ban nou 30 mil.